Nap kontinye avèk ou, pa bliye nap li avèk ou jodi a. Li tou tèks sa a ki se Matye chapitre 25 vèsè 1 a 13 ki pale, ki di konsa ke parabòl dè di vyèj. Sa se Jezikri ki tap pale, se pat pèsòn lòt moun, men se Jezikri ki tap pale, ki tap di a kisa wayòm syèl la gen pou l sanble. Li di konsa ke nou te li, nou te fè deja nan videyo ki te vi pase deja. Donk kounye a, nou vini avèk ou pou ke n kontinye avèk tèks lan nan vèsè 4. Nou pral rantre nan vèsè 4. Pa bliye ke nou di ou sa deja, lèdi vyèj, yo menm yo reprezant, lèdi vyèj reprezant se ki atan le retou de Jezi. Pa bliye, nan 10 vyèj sa yo, gen 5 fò le 5 saj. Pa bliye sa. Humm. Lè ke nou pale de chif 10, se tout yon totalite, tout yon ansanb. Chif 10 dan la Bib siyifi tout yon totalite, tout yon ansanb. Tout prezante Sentespri a nan Zakari chapitre 4 vèsè 6 la, wap jwenn yon tèks ki fè menm, ki rakonte menm bagay la, ki pale de Lespri. Se pa ni pa fòs nou pral gran, se pa ni pa fòs nou pral konprann la pawòl de Dye. Se pa ni pa pwisans, men sèlman par le Sentespri m ap sove, pa ni pa fòs ni pa pwisans, sèlman par le Sentespri, pou ke sèlman Sentespri a ki kapab fè m gras sa. Ok. N ap kontinye avèk ou nan vèsè, vèsè, vèsè 4 la, a kontinye. N ap li ansanm avèk ou, li di konsa, Men lè saj pri, pri avèk lè lanp de luil dan de vaz.

Pardon Jezikri li menm li bliye pwomès li, li tade nan wout, ou byen, non, li di pa panse l jan ke nou panse, nou pa bezwen panse ke li tade ou byen li bliye pwomès li, non, li pa bliye pwomès li, men, li jis ap pran pasyans, jiska dat, jiska dat, la pran pasyans pou ke. pou l wè si l ke nou tout nou ta repanti, nou ta vini a la repantans, paske plan li, objektif Jezikri, objektif Bondye ki pa gen ni de ni twa, l gen yon sèl objektif, se pou nou tout sove, se pou nou tout rive repanti, konvèti. Se sa ke Jezikri vle, se pou sa l te mouri, e se pou sa jodi a menm li poko fè aparisyon dan lèzè, li poko vin chèche legliz, e se pou sa menm tou li poko pwente pye l yon dezyèm fwa sou tè sa. Se tout rezon sa yo, paske l ap pran pasyans, alelouya, mèsi senyè, se pou tout rezon sa yo, Jezikri li menm, l ap pran pasyans avè nou, l ap pran pasyans avèk limanite, l ap pran pasyans pou ke l wè si nou te kapab sove, alelouya, si ke nou te kapab sove, wi, pou l wè si nou te kapab repanti, paske. Tout objektif li se pou mwen sove, se pouw sove, e se si se pou le mond antye sove, pou ke satan li menm li pèdi a jamè, li pa jwenn kenn moun lale nan twou san fon lan pou kont li. E domaj. Domaj. Domaj. Domaj, sa fè pè, sa fè tris, sa fè la pèn, sa bay gwo la pèn an dan fon kè mwen, sa fè tris, sa fè pè, men map di w sa, w te mèt nan kidnapin, w te mèt nan vòlè, w te mèt nan mechanste, w te mèt nan idolatri, w te mèt nan abom, w te mèt nan pran tout vye abominasyon mete sou do w, wap pratike tout sòt d'abominasyon. Map di w sa, depi men Bondye te deja etann sou lavi w, depi men w te deja ekri, depi ou te fèt pou te sove, wap sove, wap kite idolatri, wap kite metriye, wap kite mechanste, wap kite tout move zèv ou yo, wap kite tout move zèv ou yo, epi wap vin jwenn Bondye, wap tande Bondye kap rele w. Bondye benwa nou kontinye. An nou kontinye. Oui. E, mh, nou wè nan verse 4 la, l'huile la li menm, yo te di konsa nan verse 4 la, e, teks la di, men le saj pri avek le lamp de l'huile dan de vaz, hein. L'huile la li menm, l'huile dan la vaz ki sa signifi, hein, l'huile la, se yon rezèv, se te espri a fè. Rezèv sa l'fè a, fok li metel yon kote, hein. Nou wè, une rezèv du sint espri. Lwi la, se yon rezèv Sentespri a fè. Yo pran lanp yo, non sèlman yo pran lanp yo, en, non sèlman yo pran lanp yo, tèks la di kon sa, men, lè saj pri, avèk lè lanp de lwil dan dè vaz. Non sèlman yo pran lanp yo, e lanp yo gen lwil la dan. Ki sa lwil sa ye? Se Sentespri a kap gide yo. Se Sentespri a kap fè yo kenbe. Menm si w ta wè epou a ta de nan wout, menm si w ta wè epou a pran ti tan nan wout, Pa panse ke li pap vini non, men non, lap kite m dirije w, kite m kondui w, nenpòt lè l vini, kòm l e pou ta den nou pa konnen nan ki jou lap vini, nenpòt moman l vini an, fòk w ale. Fòk w ale, ou pa gen dwa pa ale. Nou wè, nou wè l e pou ta den li menm se sentespri, pardon, nou wè ansanm. Lwil yo yo gen nan vaz la se sentespri a ke li ye, se sentespri a yo menm yo genyen ki nan vaz yo. Kòm si lèm di sentespri a yo gen nan, e senk saj yo yo menm, lwil sa ke yo genyen an, se sentespri a. Non sèlman yo konnen la pawòl, epi yo gen lwil nan vaz yo, yo gen lwil, yo gen rezèv, yo gen lwil. 1 yo gen lwil nan vaz yo e non sèlman yo pa gen yon kantite pou yo bay moun se menm jan lafwa nap wè pi devan nou pa prese 1 yo genyen paske yo konnen ap vin tann epou a yo konnen yo ap pati fòk yo prepare men map di w sa jodi a si ke ou gen la pawòl ou pa chèche sentespri a li menm ou pa mennen bak ou yon fason pou sentespri a demere lakay ou pou sentespri a li menm li rete anndan ou pou sentespri a li menm li dirije ou li kondwi ou Ou kapab rive nan yon faz ou ka konn la parole se vre, men ou ka febli, ou ka perdu. Uhmm. Se moun, se se gwen, l'huile yo gen nan vase yo a yo menm, li se moun kap viv avèk Sentespri a. Yo kite Sentespri a fasone yo, yo kite Sentespri a dirije yo, yo kite Sentespri a kondui yo, yo kite Sentespri a transfòme yo. Yo kite Sentespri a transfòme yo. Epi pou ke nou kontinye nan vèsè 5 la ki di, nou wè le pou tardè ki se mo kle a anndan tèks nan 5 lan, le pou tardè, le pou tardè, ki sa li ye? Le pou tardè, nou pa konnen si l ap vini ni jodi, ni demen, ni dapre demen, menm si Jezikri te di l ap vini anviwon tèl dat, nou pa konnen ki lè Jezikri ap vini, nou pa konnen si se apre 2 syèk ankò, si se apre 2000 an ankò oubyen si se apre 1000 an ankò, men sèl sa nou konnen kòm le pou tardè, Nou pa konnen ni ki jou lap vini, ni ki lè lap vini, ebyen nou oblije bezwen prepare w, ou menm, ou menm ki fè pami senk saj yo, ou bezwen prepare w, ou menm ki deja gen lwil ki nan vaz ou ki se Sentespri a li menm, ou bezwen, Sentespri a pap kite w san ke w pa prepare, wap toujou prepare davantaj, paske ki sa l fè nan lavi w, li la li menm, se pou ke l kapab fasone w, hein. pou l kapab fasone w, pou l li kapab transfòme w, pou l kapab ranje w, pou l li kapab fè w rete viv dan la sanktifikasyon. Se sa Sentespri a fè lakay ou, pou ke chak jou, o jou le jou, w ap di, Bondye, m ap viv jodi a tankou yon dènye jou nan vi m. Ou vini jodi a, se pou m sot. Ou vini aprè dmen, se pou m. M pa konn si m ret dizan, kenzan, ventan, trantan, karantan, senkantan, siyèk oubyen dezan, si e de jou, demi jounen, demi è tou m rete nan tan m pou m viv. Se pou m viv chak è, chak segond, chak minit nan vi m, tankou se yon dènye segond, tankou se yon dènye è m t ap viv, tankou se yon dènye jou, de menm pou ou menm tou, ou bezwen viv konsa. Lè pou tardè, yo pa konnen si e pou ou ap vini, hein? Lè pou tardè, sa mete yon tèt, yon dout, yon mit nan tèt anpil moun. Lè pou tardè. Lè pou tardè deja siyifi ke nou pa konnen ni jou, ni lè ki lè lap vini. Sa li deja siyifi jou lè nou pa konnen bagay sa yo. Pwese ke si ke nou te konnen ki jou lap vini, nou tap prepare, nou te ka di bon map fè tèl bagay, lap vini lè ke nou pa panse. Lap vini lè ke nou pa panse. Elle est pour tarder, le délai met à l'épreuve toutes les vierges. Toutes les vierges. Delè sa a, paske yo pa konnen ni ki jou ni ki lè a, li mete tout moun nan, pa bliye m te di 10 mo, chif 10 la sifi tout yon totalite, tout yon ansanb. Li mete lemond antye, li mete limanite la nan yon dout. Limanite la nan yon dout, lè kwayan nan yon dout, lè nou kwayan nan yon dout, pa pa nan yon dout non alò. Lè kwayan ap tann, ap siveye, lè nou kwayan petèt pa ap siveye konsa y ap siveye tou konsa yo pa kyè. Yo pa kyè de retou Kris la, pou yo menm sa se lejand, se yon bagay ki ka vini petèt pa aza, men ki pa vrè. Ou konprann gen moun jis kounya ki pa kwè ke Jezikri gen pou retounen, ki pa kwè ke Jezikri gen pou retounen vin chèche legliz, men pye l pa p pwente sur la tè. Gen moun tou ki pa kwè tou ke Jezikri ap retounen, gen moun tou ki pa kwè, gen moun ki pa kwè gen lanfè avèk paradi. Yo pa kwè, yo pa vle admèt si ke gen lanfè, gen paradi. Men m ap di w sa, gen lanfè, gen paradi. Tout ti bagay konte nan je Bondye. Tout ti bagay konte. Le pou ta, le pou ta dè, le de lè mè a le prèv, tout lè vyèj ki kwa ke Jezi revyen byento, men el nan konès ni le jou, ni lè. Yo pa konnen ni ki jou l ap vini, ni ki lè sa ap vin mete yo kòm si nan yon fon ti woule de bò, nan yon ti m ap gen tan. Yes, m ap gen tan paske m pa konnen ki yo pa konnen ki jou. Jodi a m abiye jan m vle, jodi a m konpòte m jan m vle, jodi a bouch mwen di sa l vle, jodi a m blasfeme moun jan m vle, jodi a m joure moun jan m vle sou pretèks m anndan legliz m ap gen tan prepare m davantaj avan Jezikri vini. Men m ap di w sa, konpòte w tankou pitit Bondye, konpòte w tankou kretyen si w se kretyen, konpòte w tankou disip si w se disip, paske yon disip dwe menm jan avèk mèt li, yon disip dwe menm jan avèk mèt li. Si ke m di m se kretyen jodi a, mo kretyen m jan ke nou pran l la ki pa janm konsa, depi moun nan legliz li gentan kretyen, m pa konnen kòman sa fè fèt, men, Si ke jodi a ou devni kretyen, ou kapab andan legliz, ou ka fèt andan legliz, ou poko janm kretyen, ou pa janm disip, paske gen yon mòd de vi ou gen pou mennen, gen yon kondisyon, gen yon fòmilè a ranpli, depi ke ou pa ranpli l, ou pa legliz, wap tande la pawòl, men ou pap ka pratike l. Pou pratike pawòl Bondye a, pou mete l an aplikasyon, pou di laverite a jan l ye a sèlman. Se pa ni pa fòs, ni pa pwisans, ni pa ran sosyal, ni pa, ni pa etni, ni pa tit. Sèlman Sentespri a k ap ka fè sa nan lavi w. Sèlman Lesentespri ki kapab pèmèt ou grandi, ki kapab pèmèt pawòl la pran chè nan ou e ki kapab pèmèt ou di laverite a jan l ye a. Di verite a jan li a. Pa kont, jodi a si yon moun petèt ta rabeso w paske li petèt pa konnen sa ke li te atann, men m ap di w sa, depoze la relijyon de kote. Batis, advantis, potestan, sa ke w te ye a, mwen menm jis mache legliz, m ale legliz, m pèksevere nan yon legliz, m ap chèche M ap chèche le salut, m ap chèche wayom syèl la, men m pa prale swa li se batis, li se kon ee advantis, li se temwen, li se dis, li se dat, m ap chèche kote ke m wè nanm mwen beni, m ale legliz yon kote ke pawòl Bondye prèche, m ale legliz. Mache nan yon asanble kote ke y ap pale pou nanm, kote ke se pa byen materyèl ki priyorite, men se nanm ki priyorite. Nou rive nan yon faz la, se faz pou ke w chèche nanm, se pa yon faz pou w ap preche, pou w ap preche levanjil de pwosperite prèske se sa ki preche, paske se sa moun yo bezwen. Moun yo dèfwa yo plis bezwen, ou lòt ane k ap vini Bondye ap ba w machin, l ap ba w pitit, w ap marye. Sa pa entèrese mwen, sa pa entèrese m. Ou menm tou k ap sèvi Bondye, petèt ou jèn oubyen ou vye, sa pa dwe entèrese w. Sa ki entèrese w, ki dwe entèrese w kounya la, ki pou entèrese w pou jiskaske Jezikri vin chèche w, nanm mwen. Se sa ki enpòtan pou mwen, nanm mwen, nanm frè m yo, nanm sè m yo, nanm. Brebi ki pèdi yo, se sa yo ki enpòtan pou mwen. E lè Jezikri te vini, se sa yo ki te enpòtan pou li. Si ke jodi a m di, Bondye, ou rele m, mwen vin jwenn ou. Ou ban m, konfye m yon misyon. M pa dwe brize kè ou. M pa dwe, m pa dwe fè w travay an ven pou mwen. Gen anpil moun, dèfwa lè w al legliz, w ap jwe, w ap griyen dan. Bondye rele w, ou resevwa, ou tande apèl la, ou vin jwenn Bondye. Epi w ap jwe, w ap griyen dan. Epi, ou pa konn konbyen lòt moun k ap soufri, k ap tann. Apèl sa a. Ou pa konn konbyen lòt moun k ap tann apèl sa a, k ap tann Sentespri a pou dirije yo, fasone yo, transfòme yo, kondui yo, epi ou menm ou pran pa w la, sa ke Bondye ba ou a, ou pran l w ap jwe avè l. W ap jwe avè l. W ap di a sou pretèks se kè Bondye bezwen, l pa bezwen kò. An, m ka pale moun mal jan m vle, m ap gentan konfese Jezi p ap gentan vini, m ka rayi frè sa a jan m vle. Di Bondye tanpri chak jou pi plis banm lanmou aprann m renmen pandan lafwa m ap grandi nan ou pandan m ap grandi avèk ou tanpri Senyè Jezi m vle renmen pwochen m m vle renmen m vle renmen menm jan ke ou te renmen se konsa m vle renmen m vle ede m vle sipòte m vle travay Pa pou fè wè, men m vle travay pou wayom syèl la. Se sa Jezikri te vin fè. Li te vin travay pou wayom syèl la. Li te vin travay sou sa Papa l te voye l fè. Men l pa t vin fè moun wè. Si l te vin fè moun wè, li pa t ap mouri. Si l te vin fè moun wè, li pa t ap livre tèt li pou nou. Se ke l te vin fè moun wè. Gen anpil nan nou jodi a nou pa tap janm gen espwa sove. Malgre gen gen anpil moun, gen jèn, gen jèn gason pou jis kounye a kap di pa gen moun ki konnen si yap sove non. Nou pa konnen vreman si nap sove. Se lè ke nal rankontre avèk Bondye. Lè kel vini, se lè sa nap konnen kisa ke nou devni. Nou pa konnen kisa ke nap devni. Men gen moun pou jis kounye a ki poko janm kwè. Si l ap sove, si li p ap sove. Paske li jis la nan mò li lage. Lè Jezi vini, lè sa Jezi pral fè l gras. Jezikri gentan fè nou gras. Se nan tan de lagras n ap viv la a. Lè ke Jezikri vin chèche m, pandan l pandan l nan lè la, pandan nan lè a oubyen pandan l pwente pye l kote l ap pwente l la, li pa gras l ap vin fè m non. L ap vini, l p ap vini antanke yon anyo imole ankò. L p ap vini tankou yon egare ankò. Li p ap vini pou l bay lavi l pou nou ankò. L te bay li deja. Li te bay li deja. Bondye beni w. N ap tounen avèk lòt. avèk lòt vèsè yo, lè nan pral kontinye, nou pral kontinye nan vèsè 6 la, pou ke nou kapab kontinye. Gras Bondye kouvri ou, rete fèm nan Jezikri, Bondye beni ou, mwen ou anpil nan Jezikri, mwen ou anpil. Se pi gwo kòmandman, pi gwo bagay Bondye te ka kite pou nou, se lanmou Jezikri te pwomèt la. Li ban nou lanmou, e li te ban nou lapè, se pa menm tankou jan tout moun te bay li. li te bay pa la diferan e li te pwouve diferans la. Rete fèm nan Jezi Kri, renmen, pataje lanmou, pataje, bay, ede, ede, ede, ede si w gen pou ede, ede, ede, repanti, konvèti, vin jwenn Jezi, pa gen tan ankò. Bondye bezwen w de tou kè, de tout ou menm, avèk tout kò w, tout nanm ou, tout fòs ou, sèvi Bondye fidèl, rete fèm nan Jezi Kri, gras Bondye kouvri w. Bondye beni w.